N ap salye tout oditè, oditris k ap tande emisyon jodi an Radyo Tribi Dizrayèl Parle aux Haïtiens e n ap remèsye w dèske ou ba nou opòtinite an pou nou fè ti koze sa a avè w. Men avan nou rantre nan emisyon an, nou vle mande w pou ekskize nou paske ou te fè yon bon ti tan ou pa t tande nou. Men pandan moman de silans sa a, nou pa t rete inaktif, nou t ap travay, nou vwayaje atravè tèritwa nasyonal lan, nou te gen yon delegasyon ki te fè de vwayaj an Repiblik Dominikèn. E nou te rantre nan tout katye defavorize yo ki genyen an Ayiti. Sa nou wè nan peyi an, e se se pa sèlman Pòtoprens, kèlkeswa kote ou pase nan peyi an, sa w obsève, Sa w wè, sa w viv, se bagay ki pou mete dlo nan zye ou, se bagay ki pou fè w ri lanmou, se bagay ki bay kè plen. Men sa nou reyalize atravè konvèsasyon ke nou te genyen avèk frè nou avèk sè nou k ap viv ann Ewòp, Kanada e Etazini, nan ti Antiy yo, 80 pousan ladan yo gen yon sèl objektif. Objektif sa a, se pou yo retounen lakay yo. E nou ka konprann poukisa. puiske finalman yo rann yo kont ke sèl kote yo kapab alèz se lakay yo pouvu ke sitiyasyon peyi Dayiti ta chanje. Jodi an, nou gen yon gwo lapenn nan kè nou. Nou pran yon kou ki fè nou mal anpil nou pèdi yon gwo gason Maître Monferrier Dorval nap retounen sou dosye Maître Dorval lan nan emisyon sa gen yon pwen enpòtan ke nou vle touche avèw ou sonje nou te pale w nan debi emisyon an De yon moman de silans kote ke ou pat tande nou. Ebyen, nou vle asire w ke. Se pa defi ke pèsonn te ba nou. Se pa entimide ke pèsonn te entimide nou. Se pa pinga ke pesonn te ba nou, e se pa okenn baboukèt ke yo te mete pou nou. Nou t ap obsève, nou t ap analize, e nou t ap travay. N ap gade nan peyi Dayiti konbyen moun k ap mouri chak jou. Konbyen manman ak papa ki leve ki pa ka bay pitit yo manje? Kèlkeswa kote w rete nan peyi sa a, si w pa gen mwayen, pitit ou malad, ou pa ka mennen l ka doktè. Tout kote ou pase se fatra, tout kote ou pase se krim, se asasina, se vòl, se vyòl, se kidnaping, se tout kalite vye bagay. E ou santi ke chak jou ki pase, bagay yo ap vin pi mal. Ou gade anwo, ou gade anba, ou pa wè anyen, ni ou pa konprann anyen. Ou pa konn kisa pou fè, ou pa konn a ki sen pou adrese yon priyè. Se yon pèp, se yon peyi ki livre a li menm. San yon fèy de wout, san bousòl, san destinasyon. Kesyon. nou dwe poze tèt nou jodi an e kesyon nou menm nap poze w kap tande emisyon sa se kisa nap fè yo ta renmen wè ke nou rete pasif san nou pa fè anyen san nou pa di anyen epi pou nou kontinye ap anfonse pi fon nan labou sal sa. Ou menm ki fè etid, ou menm ki wè e ki konnen kòman yon sosyete dwe fonksyone, ou menm ki diy de pote non Ayisyen an, ou menm ki pa HTAB, ki renmen peyi w, ki renmen pèp ou, ou menm ki konn istwa w. Kèlkeswa kote w ye sou planèt la, se avè w n ap pale. Ou gen yon devwa anvè pèp sa a ki inosan, ki pasif, ki inyoran, ki pa fòme, k ap viv tankou yon bèt ki pa menm konnen si l egziste. Ou gen yon devwa anvè drapo sa, ou gen yon devwa anvè tèritwa sa, ou gen yon devwa anvè zansèt nou yo. Se yon apèl ke nou lanse a tout Ayisyen ki konsekan, ke ou te fanm, ke ou te gason, ke ou te jèn, ke ou te granmoun, ke ou t ap viv an Ayiti, ke ou t ap viv deyò Ayiti, ke ou t ap viv lavil, ke ou t ap viv lan mòn, nan kafou sa ke nou rive jodi an. Ayiti bezwen tout pitit li yo. Nou toujou di l sur les ondes e nou vle toujou raple w ke n ap yon bagay ansanm oubyen nou p ap anyen ditou. Nou pa vle ekskli pesonn moun nan kokennchenn travay sa ke k ap fèt an Ayiti la kounya la. Nou konn on sèl bagay, nou konnen ke Ayiti pa ka peri, nou konnen ke Ayiti pap peri. Ayiti gen pou l reprann plas li pami lè grand nasyon de sèt planèt. An nou met tèt nou ansanm Pou n sove bèl ti peyi sa a ke zansèt nou yo te fè sakrifis vi yo pou yo te kite pou nou kòm eritaj. Nou menm isit lan nan Radyo Tribi Dizrayèl, n ap lite e n ap goumen. pou nou retire pèp sa nan mizè nwa sa, nan labou sal sa ke lap patoje ladan l depi aprè lanmò prezidan Dumarsais Estimé. Nou pap fè bak e nap reyisi kanmenm. Jodi an, nou wè yon bann jenn gason ame jisko dan k ap flannen nan tout peyi an, de vagabon, de volè ki fè fòtin yo nan kidnape moun, k ap mache vyole fanm, k ap friz moun nan lari, k ap vòlè tou sa yo jwenn sou wout yo, k ap asasinen moun epi silvouplè, Se sou ti pèp ki pratikman ap viv de ryen an ke y ap komèt tout krim sa yo. Ti nèg, ti malere, moun tèt grenn menm jan avèk yo, menm jan avè m, menm jan avè w, se sou moun sa yo y ap pèpetre krim sa yo, krim odye sa yo. Epi nan mitan tout. Krim sa yo ke yap fè a, nou tande ke jodi a yap pwoklame tèt yo Sauveur d'Haïti. Gen yon bagay la ke nou pa konprann anyen ladan l. Koze sa se va pou yon lòt emisyon. Men, sou dosye sa, nap ouvè yon parantèz e nap refèmen l tout swit. Tout moun ka chanje. Jodi an, ou ka reyalize ke moun sa yo k ap ba ou zam fann fwa sa yo, se yo ki vrè enmi an. Se yo ki enmi ras lan, enmi peyi an, se yo ki enmi fyète nou kòm Nègre. Enmi byenètre nou, enmi souverènte nou, enmi libète nou. Kounya ke w reyalize sa, ou ka kanpe sou yon plas piblik, mande ti pèp sa a padon, mande l ekskiz pou tout krim sa yo ke jis jounen jodi an ou kontinye ap pèpetre kont yo. Sispann kidnaping nan peyi a. Sispann vòl, sispann vyòl, sispann asasina epi kòmanse itilize zam ki lan men w lan kont vrè enmi nasyon an. Moun ap mouri tout lajounen, tout nannuit nan peyi a, men nou pa ko janm ka wè kadav okenn moun nan ras malpwòp sa yo k ap detwi peyi a. nan lari. Se toujou frè nou, se toujou sè nou k ap viktim. Moun sa yo w ap tiye an, se pa yo menm ki enmi w lan. Se pou chèche ki moun ki enmi w lan. Epi dil avè l. Si w ap pale de sovè dayiti, si w ap pale de revolisyon, Gon jan pou ye, gon jan pou mache, il y a une marche à suivre. Nou di l ke nou konnen ke moun ka chanje. Men chanjman an, se pou pale l, se pou moun tande l, se pou moun wè l, se pou moun manyen l. Kòm nou sot di l talè a, sa va pou yon lòt emisyon. Men jodi an, n ap aksantye nou sou bagay k ap fè nou mal anpil lan. Nou vle pale ankò yon fwa de lanmò Mèt Dorval. Se pa moun k ap vin pale nou de Mèt Dorval paske nou te konnen l.

Nou pa la pou n bat bravo pou prezidan, ni nou pa la pou n voye prezidan ale. Sa pa vle di pou otan ke nou pasif, sa pa vle di pou otan ke nou pap pran nòt. N ap obsève e nou wè ke Ayiti prale a la deriv e li ta sanble ke gouvènman an plas lan ta enpuisan fas a sa k ap pase nan peyi sa a jodi a. E se sa k fè ke n ap raple w une fois de plus ke eleksyon sa k ap vini la se yon eleksyon ki pral make nou pou tout rès egzistans nou kòm yon pèp. Se sa k fè nou pa ka pran nenpòt moun pou n mete nan tèt pouvwa sa. Ou menm k ap viv lan dyaspora, nou toujou mete anfaz sou sa nou pral di w la e n ap redi w li ankò. Li lè pou sispann ap frape pòt pou ap mande soumèt rantre. Ayiti se lakay ou li ye, pa gen peson moun ki gen dwa ekskli w nan zafè entèn peyi Dayiti. Lè kounye a nou pran mèt Dorval ke yo asasinen nan fason sa ke yo asasinen l lan, nou oblije poze tèt nou on pakèt kesyon. Mèt Dorval se yon pyonye li te ye nan koze entegrasyon dyaspora nan zafè entèn peyi Dayiti e misye t ap avanse seryezman ak dosye sa a e nou kwè se youn nan rezon ki fè zanmi nou an pa la ankò avèk nou. Li te ensiste ke nan nouvèl konstitisyon an, li ta pral fè pwovizyon ki tap rann entegrasyon dyaspora a posib nan tout sa kap fèt nan peyi Dayiti. Dyaspora a tap ka vote, li tap gen dwa poze kandidati l pou nenpòt pòs nan peyi Dayiti. Bagay diaspora sa se yon gwo dosyel ye. Yo bezwen lajan ke wap voye an Ayiti an. Men yo pa bezwen w an Ayiti. Se pa selman klas kap rele tet li boujwa non ki pa vle w an Ayiti. Ou gen yon paket souzom, ti neg tet grenn menm jan avem, menm jan avew. Tchoul ak restavèk siwo libanè sa yo ki toujou ap bay yon ti zo pou yo souse e pou ti zo sa a yo prè pou yo vann manman yo pou yo vann peyi yo menm tèt yo yo prè pou yo vann e se yon glwa pou yo lè y ap pale y ap di w konsa ke yo konn akra yo konn mez yo konn bidyo yo konn madsen yo konn bosan vò brandal kawoli elatriye sou zòn sa yo Yo pi danjre ke ras sa a ki kenbe pèp la avèk tout yon peyi an otaj ke y ap dechèpiye, ke y ap souse depi aprè lanmò Janjak Desalin. E aprè sa, paralèlman, ou genyen vye bagay isit lan k ap rele tèt yo politisyen. Yon pakèt senatè vòlè, yon pakèt asasen, senatè asasen, chak gen ekip gang yo. Yo kanpe an kwa, yo pa vle dyaspora rantre nan koze entèn peyi Dayiti. Kat a senk an de sla, mwen te yon envite lakay yon zanmi mwen ki t ap selebre anivèsè de nesans li. Se la mwen te gen privilèj pou m te rankontre pou la premyè fwa Mèt Dorval. Pandan mwen t ap genyen yon konvèsasyon avèk li, mwen te fè l pa de sousi mwen ak fristrasyon m fas a eksklizyon dyaspora a dans les affaires internes du pays. Se atravè konvèsasyon sa a ke nou t ap genyen an mwen te aprann kijan Mèt Doval te renmen peyi l, kijan l te renmen pèp sa a. Ebyen misye te di mwen ke nan yon avni ki pa twò lwen, ta pral gen yon solisyon a pwoblèm sa a. Nou aprann ke Mèt Dorval te sou yon bòn vwa pou l te atenn objektif sa a. Men malerezman, li pa t gen tan fè l. Paix à son âme. Que la terre lui soit légère. Mèt Dorval son ewo. Nou menm tou bò isit lan nap goumen pou menm bagay lan. Ke yo vle l ke yo pa vle l sa gen pou l fèt kanmenm. Bagay sa se yon gwo dosye. Se sak fè pa janm gen okenn prezidan ki vle abòde sijè sa. Yo pa bezwen w nan zafè entèn peyi Dayiti. Ou pa wè lè w antre an Ayiti kòm dyaspora se ou menm menm yo sible? Entegrasyon dyaspora nan zafè entèn Ayiti se pa yon bagay piti, se pa yon bagay òdinè paske jisteman yo konnen le jou ke dyaspora ta gen pawòl pa l pou l di nan zafè entèn peyi Dayiti, yo konnen pap gen medyokrite ankò. Yo p ap ka kontinye ap piye kès Leta jan y ap fè l la a jodi an. E yo konnen yo konnen ke klas malpwòp sa a jodi an, k ap rele tèt li boujwa pral ranplase pa yon lòt klas boujwaz konpoze de ti nèg tèt grenn. Se pi gwo nightmare ke yo genyen, se pi gwo kochma ke yo genyen. E sa nap diw jodi an la ou menm kap tande emisyon an ki rele tèt ou boujwa nan peyi an kou w vle l kou w pa vle l sa ap fèt kanmenm klas paw la li pral ranplase pa yon lòt klas ti nèg tèt grenn ki pral pran plas ou a Dayè, ou konnen deja ou pa Ayisyen. Nou konnen nan ekip lan, nan ekip klas k ap rele tèt li boujwa, nou konnen gen plizyè. Gen plizyè ki gen bon kè, ki pa renmen sa k ap pase la a. Gen plizyè nan yo ki abòde nou deja, k mande nou ki sa nou vle pou yo fè. Nou poko ka ba yo repons. Yon sèl bagay nou konnen. Peyi Dayiti pa ka kontinye ap mache jan l prale la a. Gwoup moun ki te vin wè avèk nou, ou konnen trè byen ki moun ou ye, ki te mande nou kisa nou vle pou fè. Nou pa bezwen lajan nan men w. Nou pa bezwen w finanse anyen pou nou chanje fason w ap aji avèk pèp sa a. Montre l ke w respekte l. Montre l ke ou se yon patriyòt. Montre l ke ou vle yon chanjman nan peyi sa a. Se sa n ap chèche. Nou tout bezwen chanjman sa a. E nou pa p bouke repete l, n ap yon bagay ansanm oubyen nou pa p anyen ditou. Si w santi w twò nwaris pou w viv nan peyi an avèk milat ki vle chanjman, gen kote k pa gen milat. Konsa tou, si ou santi po w twò jòn pou w fonksyone avèk 99 pwent 9 pousan ti nèg tèt grenn ki nan peyi sa, al jwenn Trump paske l rasis li pa vle wè nèg. Bay peyi a yon chans pou l respire bay pèp sa yon chans pou l viv bay dyaspora yon chans pou l rantre vin envesti nan peyi l e lè nou di w bay dyaspora yon chans lan se pa padon non n ap mande w e pa tanpri non n ap di w paske m pa kwè ou menm kote w ye la ou konprann bagay ki pandye sou tèt ou an ki pwal gen. Pèp sa ke nap arme an. Jou li rann li kont ke se nou menm ki enmi an, pa gen youn nan nou kap chape. Isit lan la nou pap preche vyolans. Nou ta renmen tout bagay fèt an armoni kote ke nou tout renmen youn lòt kòm frè avèk sè. Men si l pa posib, sa k pou fèt la fòk li fèt e sa k pou fèt lan l ap fèt. Sa n ap di w, dènye mo n ap di w lan, tout est à refaire, fòk kat la rebat. Frè nou, sè nou k ap tande nou la, n ap di w shalom e a byento.